Nan yon videyo ki soti pa gen twò lontan de sa e ki pwopoze l pou li eksplike la revolisyon ayisyèn an twa minit, gen yon apwòch ki fèt ke mwen panse ki fè tò a la revolisyon ayisyèn. Li eksplike la revolisyon ayisyèn kòm etan anti-raciste, anti-esclavagiste, anti-colonialiste, Ki pa fo, sitou sa ki pi grav la, li di ke se te yon mouvman ki te fèt sans avant-garde, sa vle di san lidèchip, san yon ti gwoup moun kap mennen li, kap panse pou li. Mentnan mwen gen pwoblèm pa m avèk lide de defini la revolisyon ayisyèn tankou senpleman anti sesi, anti sela. Se kòm si w ta vle enplike ke li pat gen yon konteni pozitif. Li konn sa l pat vle, men l pat konn kisa l te vle. Men, sa yo nou ka pase sou yo, se sa tout ti Ayisyen aprann lekòl, se sa mwen te aprann lè m te lekòl tou. Kote ki grav la, se lè li di ke pa t gen lidèchip. Si pa t gen yon avangad, pa t gen lidèchip. Si pa t gen lidèchip, sa vle di tou ke pa t genyen yon panse dèyè revolisyon sa a, pa t genyen yon filozofi, pa t gen yon vizyon di mond dèyè l. E se sa a m twouve ki grav. Paske se fo. Mentnan, fò mwen di sensèman ke si gon entèlektyèl ayisyen ke mwen blame lè m wè ayisyen ap entèprete revolisyon ayisyèn nan de manyè osi trivyal, se Jean Brasmose. Mwen panse ke se youn nan moun ki gen plis enfliyans sou la panse politik ayisyèn kontanporèn e ki responsab de fason sa de pèsevwa la revolisyon ayisyèn nan tankou yon bagay trivyal ki pa t gen anyen serye ladan. Donk, nou pral gade la revolisyon ayisyèn jodi a de yon sèten pwennvi e mwen ban nou garanti ke tout sa m di la yo, m ap ban nou sous mwen, Nou ka fè yo konfyans e pa gen okenn istoryen sou tè a ki ka demanti sa a paske l chita sou de baz ki solid. Yo gen dwa pa dakò avè m, men yo pa ka di ke m ap voye monte e ke m ap di de bagay ki pa vrè oubyen ki pa gen okenn baz istorik. Nou pral wè. Viraj. 180 degre. Premye etap ke nou pral pran nan demonstrasyon ke nap fè a, nou pral kòmanse avèk yon tèks Toussaint Louverture an 1793.

Li ekri yon lèt ozòm de koulè. Bon, se petèt nan tout sa Tousen Louvèti pwodui, lèt ki pi konfi e ki mwen klè. Li pa t ko gen gwo sekretè pwobableman alepòk. Men, nou an 93, li pa t ko menm avèk Franse yo. Lèt sa a, ke nou konnen an jeneral kòm La Proclamation de Canturel, li di yon bagay. Li di ke la libète se yon dwa de la nati ke l ye. E legalite se yon konsekans dwa sa a. Mentnan, ekspresyon ke l anplwaye a, dwa de la nature, sa, se yon gwo mo ke l ye. E nou pral wè pi devan sa sa vle di. Sa, pase fondamantalman sa l ap di, se ke se yon dwa natirèl ke l ye. Sa vle di ke nou fè pati de la nature, e par le simple fait de notre nature humaine, nou gen dwa pou nou libre. Se pa pesonn ki ban nou l, se yon bagay nou fèt avè l. E mentnan, lè se yon kwayan, paske Toussaint Louverture se te yon gwo katolik trè pratikan, ok, ki te konn di chaplè l, al lamès toutan, lè yon moun konsa ap pale, sa l ap di, ofèt, sè ke se Bondye ki ban nou libète sa a. Mentnan, nou pral wè sa pi byen. Men yon dezyèm deklarasyon Toussaint ke m ap pase sou ekran an, Toussaint Louverture, nou sòm an 1798, an janvye 1798, L'armée du Nord pral mache kontre les Anglais, Nou sonje ke yo te mete Anglè yo deyò, y apral mache kont lè Anglè sou kòmandman Desalin avèk Moyiz. Epi, Tousen Louvèti voye yon òdre de mach ba lame a. Kote non sèlman li eksplike plizyè lòt bagay tankou kisa pou yo fè si yon moun al vòlè oubyen kite lame dezète bagay de se jan, men anplis de sa, Li presize ke nou pap goumen pou larichès, nap goumen pou libète nou e ke libète sa se pi gwo byen ke nou ka genyen. Epi, nan mitan lèt la, ou jwenn sesi, ke map pase sou ekran an pandan map li l pou nou. Dieu qui nous a fait naître tous libres, Bondye sa ki te fè nou fèt lib, ki te klere nou pou ke nou te ka rache libète sa nan men moun ki te pran l nan men nou, Bondye sa pral beni nou e lap konsève libète sa pou nou, Ensi ke pou timoun ki vini apre nou yo. Donk, s on dwa natirèl li ye, kòm kwayan li panse ke se Bondye, e la a li klè, e s on mesaj ke l voye pou yo li pou sòlda yo, donk sòlda yo tande kòmandan an chèf yo k ap pale e k ap di, Kisa? Ke se Bondye ki te fè nou lib. E ke lè yo te fè nou esklav, se rache yo te rache libète sa a nan men nou, donk nou reprann li. Se pa kado yo fè nou. Mentnan, yon moun ka toujou di ke Toussaint ap pale, li pa ko konnen egzakteman pou ki sa l ap di pawòl sa a. Men nou pral pran yon twazyèm evenman nan evolisyon panse Toussaint Louverture e nou pral rann nou kont ke misye te konnen egzakteman Poukisa ke li te branche dwa a la libète ansyen esklav yo sou Bondye nan syèl la, li pa branche l sou pesonn ankò? Nou an 1799, e Bonaparte fèk konfime Toussaint kòm kòmandan chèf de l'armée de Sendomeng. Yo voye yon arete. Kèk nan nan arete sa, atik 5 arete a, k ap pase sou ekran kounye a la,

ki rekonèt libète nou ak egalite dwa nou. E sa ki pral pase lè Tousen resevwa bagay sa a? Tousen gade li, epi, malgre tout sa Vensan ki te pote arete a ba li, di li, Tousen di ke l pap obeyi, p ap mete l sou drapo a. E, pou l eksplike poukisa l pran desizyon sa a, men kisa Grayon Lacoste rakonte nou, ki te pase. L ap pase sou ekran an pandan m ap eseye eksplike l an kreyòl. Tousen di, Se pa yon libète de sikonstans ke yo ba nou menm sèlman ke nou vle. Sa nou vle, se adopsyon absoli don prensip ki di ke onkenn moun, ke l wouj, ke l nwa, ke l blan, pa ka pwopriyete sanblab li. Donk, sa Tousen vle, se ke Lafrans pa ba yo yo menm, les Noirs de Saint-Domingue, la libète. Men ke la Frans adopte yon prensip ki di ke pesonn moun, kèlkeswa koulè l te fèt, ke l te nwa, ke l te wouj, ke l te blan, lè l fèt, li pa gen dwa pwopriyete yon lòt moun parèy li. Epi Tousen kontinye pou l di, Nou lib jodi a, paske se nou menm ki pi fò. Konsil la kenbe lesklavaj a Lamatinik e a Bourbon, se ki vle di ke jou se li ki pi fò, n ap esklav tou. Donk, nou wè kounye a la ki lojik ki te dèyè tèt Tousen. Sa vle di ke La France ap ban nou libète a tankou son bagay li ban nou. Si se ba nou l ba nou l, nenpòt ki jou li ka pran l ankò. Par konsekan, m pa pral mete l sou drapo a, donk m pa pral di twoup yo pawòl sa ke Bonaparte voye di yo a. Note lojik la, nou lib jodi a paske se nou ki pi fò. E sa misye ta renmen ki ranplase lojik sa, se yon lojik kote ke gon prensip absoli ke pesonn pa gen dwa fè moun esklav. Pwen bar, kèlkeswa koulè w. Mentnan, lè w ap tande pawòl sa yo, li bon ke nou konnen ke Toussaint Louverture te sètènman okouran de bagay ke menm entèlektyèl ventyèm syèk li yo, menm yon moun osi kiltive ke Prespas pwobableman pa t konnen. Toussaint Louverture se te yon peti fis de wa, e sa ke yo pa di nou nan istwa nou, anpil chans paske istoryèn yo pa t konnen l, se de bagay ki kòmanse parèt nan lèzane relativman resant. E menm Ozetazini, majorite esklav ki te nan Sendomeng yo, se pa t blan ki te al pran yo. Se de nwa parèy yo ki te pran yo, mete yo ann esklavaj e lè blan yo vin achte, yo vann enpe nan esklav sa yo. Li bon tou pou yon moun konnen ke lesklavaj se yon bagay ki la depi dèzane. Se osi lwen ke yo ka remonte nan listwa imèn ke yo jwenn ke lèzòm ap mete lèzòm ann esklavaj. Nwa mete blan an esklavaj, blan mete nwa an esklavaj, mizilman mete kretyen an esklavaj, kretyen mete mizilman an esklavaj, nwa mete nwa an esklavaj, blan mete blan an esklavaj. S on bagay k ap fèt depi tou tan. Donk, se pa yon bagay ki nouvo. Lè ou wè lesklavaj nan Sendomeng, e tòti ke yo te konn ba esklav yo nan Sendomeng lan, Pa t nesesèman tòti ki pi mal ke yon esklav te konn resevwa. Mentnan, malgre tout sa w ka repwoche loksidan kretyen sou kesyon esklavaj, moun ki te mete plis moun ann esklavaj se te lè mizilman. E, si w ap mande tèt ou poukisa peyi arab sa yo jodi a pa gen yon popilasyon nwa tankou Etazini oubyen tankou lòt peyi latino-ameriken yo, gen yon rezon trè senp pou sa, yo te konn chatre mesye yo. Donk yo pa t ka repwodui tèt yo. E se te yon operasyon ki te konn fèt san anestezi e anpil moun te konn mouri lè yo sibi operasyon sa a. Donk se pa t yon ti jwèt. Donk, Toussaint Louverture konnen ke li kanpe kont yon bagay ki nan listwa depi lontan. E sa li mande, se ke kèlkeswa koulè w, ke se nwa ki mete nwa an esklavaj, ke se blan ki mete nwa an esklavaj, ke se nwa ki mete blan an esklavaj, tout pa bon, se pesonn ki pa dwe esklav pesonn. Se te yon prensip inivèsèl, pakonsekan li aplike pou lemond antye. E lè Tousen pran yon stand konsa, sa vle di ke li deklare ke nan tout listwa de limanite lè te konn abite moun an esklavaj yo tap fè yon bagay ki moralman repreyansib. Nan sa ka sanble map egzajere, men mwen pral montre nou kouman ke panse sa se yon panse ki valab jiska jodi a. Nan yon klip ki soti pa gen twò lontan de sa, gen yon dam k ap pale sou MSNBC, nou kòmanse ap wè imaj li a la a, e ki ap pale de sa y rele de les chrétiens nationalistes aux États-Unis. Epi agiman ke l ap fè, se ke li di ke moun sa yo ap di ke dwa ke sitwayen ameriken an genyen Ozetazini pa soti nan Kongrè oubyen nan Lakou Siprèm, men ke se nan Bondye yo soti. Epi apre sa, li kontinye pou li pale sou Kesyon dwa natirèl sa yo, natural rights, sa yo ke Toussaint t ap pale an 1793 la, epi pou l bay ki kote yo sòti e kouman se te yon bagay ki te itil ke menm Martin Luther King te sèvi avè l. An nou koute l, l ap pase an franse pandan ke fi a ap pale anglè. circle and the one thing that unites all of them because there's many different groups orbiting Trump but the thing that unites them as Christian nationalists not Christians by the way

Se pa nan Bondye ke yo sòti, se nan de bagay tankou Kongrè, tankou Konstitisyon Amerikèn nan, tankou Lakou Siprèm. Lè Nick fin sòti pawòl la, gen yon evèk ameriken, Bishop Barron, ki se youn nan fin fleur de la panse kontanporèn Ozetazini, se youn nan moun ki gen plis moun koute l, li pale tout kote, nan Google, nan Facebook, yo envite l al pale nan Akademi Naval e Annapolis, etc. Donk se yon entelektyèl. De haut niveau, Bishop Baron. Bishop Baron soti pou li reponn manmzèl. Koute argument Bishop Baron an. Paske esansyèlman sa Bishop Baron ap di, se menm bagay sa ke Toussaint Louverture tap di an 1798. Sa Bishop Baron ap di sèke dabò se Thomas Jefferson, se pa pesonn ankò, ki te di nan Deklarasyon Lendepandans Amerikèn nan Ke dwa nou soti nan Bondye. Dwa a lavi, dwa a lalibète nou, se Bondye ki ban nou l. Bishop Barron kontinye pou li eksplike ke gon rezon pou sa. Si se pa sa w fè, si se de enstitisyon imèn, tankou Lakou Siprèm, oubyen Lakonstitisyon Amerikèn, oubyen Kongrè, si se yo ki ban nou l, yo ka pran l nan men n nenpòt kilè. E m sezi di sa se yon pòt ki ouvè pou de rejim totalitè. Misye di tandiske si se yon bagay ki transandan, si se nan Bondye li soti, a se moman la, pesonn pa gen dwa pran l nan men w. E se pou sa ke nèg yo fè l konsa, se paske yo pa t vle, delibereman yo pa te vle ke Ameriken panse ke se Kongrè oubyen se gouvènman oubyen se Lakou Siprèm ki te ba yo dwa pou yo lib, ki te ba yo dwa pou yo viv.

an 1799. 225 an plus tard, gen de gwo entèlektyèl ameriken ki ap repete pratikman menm pawòl sa a an 2024. Donk, sa sa vle di? Sa vle di ke panse sa a ke Toussaint Louverture t ap emèt la, e ki te konstitiye baz filozofik Revolisyon ayisyèn nan, se yon panse ki vrèman inivèsèl. Laprèv, sè ke li te ka valab alafwa de zesklav, de nèg ki fèk soti nan lesklavaj nan Sendomeng, de nèg nwa ki soti an Afrik e ki soti nan lesklavaj nan Sendomeng, e li valab pou de blan Ozetazini, 225 an plita. Se sa ki montre w lon bagay inivèsèl, li pa depann ni de tan, ni de ki kote. li pale. Donk, mwen espere ke sa ban nou yon ide klè de sa sa te vle di, La Revolisyon Ayisyèn, de ki panse ki te dèyè l, de ki filozofi ki t ap gide li. Mentnan, yon moun ka toujou poze tèt li kesyon, kote Tousen Louvèti te aprann pawòl sa a yo? Pèsonèlman, mwen pa konnen. Mwen pa panse se gwo liv li te li. Li te konn li, li te konn ekri. Men, li pa te gen nivo dedikasyon pou l te li tout liv ke yon nèg tankou Bishop Barron li, pa egzanp. Ok mwen m pa fin su ke l te li John Locke, ke l te li Thomas, Sen Thomas d'Aquin etc. Men se pwobableman yon refleksyon pwofond yon nèg ki medite lontan sou poukisa moun dwe lib e ki pwize nan lafwa li yon repons a kestyon an. Donk, men poukisa la revolisyon ayisyèn s on fenomèn inivèsèl, men poukisa tout loksidan damou avèk la revolisyon ayisyèn. Men poukisa tou, lè n ap plenyen ke yo pa vle montre lòt moun Revolisyon Ayisyèn nan, men poukisa yo pè l? Se pa nesesèman paske yo gen yon pwoblèm avèk nou menm kòm nègre. Se paske s on gwo pawòl ke l pale. E s on pawòl ki tèlman fò, e s on pawòl ki tèlman pwisan, kesyon de fè ke dwa moun pran sous yo nan yon bagay dorijin divin, yon sous dorijin transandant, se nan Bondye nan syèl la ke yo sòti, s on bagay ki ekstrèmman pwisan. M ap bay yon egzanp senp. Nou renmen lè nap pale de dwa de lòm an Ayiti, m pa wè Ayisyen janm ale pi lwen ke la deklarasyon inivèsèl dè dwa de lòm dè Nasyon Zini. E lè mal li bagay sa, li prudan pou li pa chita dwa sa yo nan Bondye jan deklarasyon dendepandans amerikèn nan fè li. Li bay li tankou son bagay ki inivèsèl paske nou gen rezon. Men se sa ki fè tou, ke nan kesyon dwa sa yo, yo ka vin fouge de bagay tankou dwa dè omoseksyèl, dwa dè transjan, paske pa genyen yon referans kont sa, lè w pa rantre Bondye nan kesyon an. E kèlke fwa n ap siyen akò entènasyonal sa yo san n pa janm rann nou kont kisa n ap siyen. Men yon fwa w fin dakò avèk deklarasyon inivèsèl de dwa de lòm sa a, yo ka fè de modifikasyon ladan ke ou tou dakò tou, E Ayisyen ap panse ke yo pa ka fè lwa ki di ke le mariage homosexuel est permis en Haïti, li kapab pafètman antre nan gòj nou atravè siyen n ap de siyen de deklarasyon inivèsèl konsa ke yon jou yo modifye epi yo enkli lòt bagay ladan. Donk, la reference divine, la reference transcendantale, lide ke jan nou dwe viv sou tè a, pran ankraj li Nan yon verite inivèsèl ki te la depi toutan e ki la pou toutan, se youn nan aspè fondamantal ke Revolisyon Ayisyèn nan te genyen, e se youn nan aspè fondamantal ke istoryen nou yo tou obscurci, ki fè ke jodi a, ti Ayisyen pa menm konnen ke te gen yon panse revolisyonè dèyè la Revolisyon Ayisyèn. Bòn joune tout moun.